Bagay kot de korona tout sa yo te ladanl. Yo sa yo. Ok jounen jodi a la nou vin vle komanse pwojè anko men la pwojè sa k pral komanse a nan vini sou youtube e sou chanel kenboy production an. Konsa wap preske jwenn nou 24 sou 24. An pasan wap jwenn pè nolo. Konsa.
Wap jwenn atis pityon flo. Konsa. Wap jwenn.

San paspò, san papye pa fasil. Ann bay li pè a. Se konsa bagay la. Kote? Li se vwayay san papye nan sendomeng pa fasil. Mezanmi nap jwenn li sou chanèl Kenboy production an. Anpil soufrans. Gen lontan la.
Men tou nap poze nou. Pwojè sa li trè bèl. Li gen anpil egzanp. Konsa yo.
Li gen tout, tout sòt de bagay ladann. Paske e nan sendomeng li ye, li pa fasil.

Fanatik Kemboy production nou konprann. Eske ou pa gen lòt nimewo nan tèt ou pou si nèg. Konsa monchè nimewo m nan tèt mwen se sa ou byen pale sa se nimewo pam m pral ba nou la tout moun konnen nou mèt rele m sèlman pa koze avè m souple paske m se nèg ki timid anpil mesye ban m di nou mesye dam Nimewo a se 8 29, m repete pou nou, 8 29 7 14 42, mezanmi o m bliye m bliye degre l. Pa fè bagay la non pa fè bagay la. Non 42 46, m pa ka bliye w, se 42 46. W ap wè nimewo yo tout sa n site yo la n ap ekri yo, w ap wè yo lè lè nou fini ou konprann. Lè w fin abòne w ap wè nimewo a. Kounye la si w ta renmen patisipe ak bon frè. pou w antre, epi tou w ap wè tout kòman bagay la ap reprezante, depi w fin abòne w ap wè tout egzanp yo nan men. Mesye Tikin, eske w pa gen yon bagay pou w di pou fanatik yo? Kòman sa anpil lòt moun? Pral gen bagay, tout moun prepare kò w. Strong ap avèw, bèl ou nou ap avèw. Talè Tuki.
Kòman Cho kap fèt la a ki lòt tanga oubyen nan piscine Cho m tande gon Cho la yo dim se mwen kap fè Cho a m bezwen konnen Cho fè nou nwa si sa ki lòt tanga oubyen si se piscine si se avès si se Mezanmi si se abib m pa konn. Li gen bagay m te gentan bliye. Tem di byen se bagay yo anpil. Mezanmi pè nono pral gen yon show la nan kay sa pè nono pral gen yon show nan kay la Konsa. show sa wap jwenn tout sòt de bagay ou bezwen wap jwenn brason pou bwè Konsa wi. e wap jwenn fanm kap bay plezi Konsa. wap jwenn pè nono kap fè moun yo ri anpil. Ah! Si se pou griyen dèm map griyen dèm wi. Gade, mwen te gen yon fanm chat petel petel pou yon kilòt. Sa Fonie m fè, m bat li, m fè l kite kay la paske m achte twòp kilòt nan kay la. Tanpri Bertolo, di moun yo chak chak ki jou show ap kòmanse? Monchè, gade non, show sa pral kòmanse chak samdi avèk chak dimanch. Gade, ou wè show sa, n ap jwenn li 2 fwa nan yon semèn. Si nou pa jwenn li samdi, dimanch, se la nou ka jwenn li. Ou konprann? Mwen fè nou konnen Pitchong la, monchè m pa ka rete, m pa ka chita, m pa ka kanpe.

M pap ba nou manti prepare kò nou pou lè Chikito avèk nou, Pichon avèk nou, pè Nono pral fè nou griyen dan nou, pral gen bagay nan kay la.
Monchè ap gen anpil atis envite, atis sa yo se atis entènasyonal, m pap site non yo paske m pa renmen fè moun vini pou granmesi. E sak fè wi lè nou wèl avèk nou kounye a wap wè tout atis ki envite yo entènasyonal. Ok tanpri mezanmi kòm pale ansanm avèk nou deja fanatik nou yo silvouplè mèsi anpil e tanpri nou abòne pataje epi tou kite fò n ap jwenn bèl bagay m panse nou pap regrèt sa ok mèsi yon pwochèn fwa ok. On love on love on love tout moun yo gade pase abòne avèk chanèl Kemboy production ok.